An depi de difikilte nou konnen resòtisan ayisyen yo ap pase o Meksik, swa anpil ladan yo ki soti Chili, anpil ladan yo soti Brezil, Guyàn, yo toujou rankontre dè difikilte pa rapò avèk kestyon migratwar yo. E gen anpil ladan yo swa ki pran avyon ou byen ki te pran wout pou ale Meksik donk nou gen yon zanmi ansanm avèk nou la, Li menm, li te pran wout la, li ap viv o Meksik, donk li pral eseye eksplike nou eksperyans li, non sèlman eksperyans li, men difikilte ke li te rankontre nan wout la. Kòman w ye zanmi m? Nou anfòm, nou anfòm, Ralph Peral, zanmi pa m. Ok, bon, antouka, e. N ap di ke ou menm ou se yon resòtisan ayisyen, w ap viv o Meksik. Nòmalman, ou te pran wout la, ou te soti Chili, pa vre?
Wi, m te soti Chili, men sa pa t fasil pou nou pou n te rive Meksik, paske wout la, wout la danje anpil, wout la danje anpil, m te jwenn yon pakèt enkonvenyan, men gras a Dye, gras a Dye nou rive kanmenm. Ok, kounye a, nou pral eseye kòmanse nan aspè e difikilte ki gen nan wout la. Premyèman, lè w ap, lè w, lè w t ap soti Chili, e, anviwon konbyen kòb konsa ou te di ke, bon, etan done ke w ap kite Chili, ou prale o Meksik, anviwon konbyen kòb ou te di ke w ap rezève pou ale?
Bon, m te di m t ap rezève. 2000 dola, 2000 dola konsa, men kòb mwen, kòb mwen pat kont, mwen te deplase a 1500 dola, paske wout sa, lè w ap fè l pou w gen plis kòb nan men w, ou pase mwens mizè, paske ou gen mwens kòb, ou fè mwens tan nan wout, e ou ka deplase a 2000 dola, sa pral depan. Mwen mwen te deplase a 1500 dola. Ok ok tande pa egzanp la si gon moun ki jounen jodi an etan donnen ke nou an plen covid 19 sil di ke li pral meksik kounya lap pran wout la o mwen fòk ou deplase a 2000 dola 2000 dola ou deplase e okou de wout sa ka rive ke Ou gen difikilte wap gen bezwen plis kòb toujou. Wi wap gen bezwen plis kòb akoz de pandemi sa wap bezwen plis kòb pou fè wout paske bagay yo difisil anpil nan moman sa yo la. Paske gen moun ki bloke nan wout la. M tap pale ansanm avèk yon zanmi m pa sonje ki kote sa, misye di m konsa li nan yon kay prèske e 5 dola ameriken l peye pa jou pou l dòmi. Ok, an tèm de difikilte, lè w ap sot Chili pou w rive Meksik, ki kote w te rankontre bokou plis de difikilte? Kwake nou konnen e nan tout wout la w ap vrèman jwenn dè zanbich, men ki kote menm ou te jwenn plis pwoblèm? Monchè!
Pwoblèm pam nan, pwoblèm pam nan se, se Panama. Se Panama m te jwenn.
Se Panama ou te jwenn plis difikilte? Wi.
Ok, youn nan ba, youn nan bagay ankò, èske pa rapò avèk difikilte ou rankontre yo, si gon moun ki t ap pran wout la, ki sa ou ka di l an swa? Eske ou pa gon konsèy ou te kapab prodiguè a moun ki si pa egzanp jounen jodi an kwa ke nou nan covid 19 la men gon ansanm de mezi non sèlman fòk moun nan pran e tou pa rapò avèk panama ki vin mete yon yon ansanm de mezi fòk ou gen viza tranzit pou pase sou Teritwa Panama, Kijan, Ki konsèy ou te kapab pwodige avèk yon moun ki ta vle pran wout la la? Plis pridans, Si w ap fè vwayaj la, mache, mache an ekip, mache avèk moun ou konnen, ou konprann, mache ansanm avèk moun ou konnen, e pa kòm se pa moun ki pral lage ou nan wout, paske toutotan ou ansanm avèk moun ou konnen, ou ansanm avèk zanmi w. e paske wout sa yo depi se moun kap pase ladan yo e gen moun kap fouye moun ladan yo tou tout sa, epi si yon moun ou ta deside pran wout la ou ta deside pran wout la map konseyew pou e nan moman pandemi sa pou fon ti tann pou fon ti tann. Bagay kòmanse fonksyone pou mwen wout la pi trankil.
Men eske kowonaviris la te pran w okou de wout? Eske l te pran w okou de wout? Kowonaviris la te pran m okou de wout men l potko gen tout chalè sa yo. Ok, nan ki peyi l te pran w?
Bon m pa sonje non. Paske bagay sa pat nan tèt mwen, se rive m te bezwen rive. Ok.
Men youn nan bagay ki yon ti jan entrige anpil moun, se le fèt ke gouvèneman panameyen an pran mezi pou yo non sèlman mande tout resòtisan ayisyen swa ki pral Panama oubyen ki pral nan nenpòt lòt peyi fòk ou gon viza de tranzit. Eske ou menm ou mesure sa li pat pran Panama ou byen se lè w fin kite Panama e gouvernement panameyen an te vin pran mesure la?
Se lè m fin kite Panama. Lè m fin kite Panama. Mwen li fin kite Panama apre sa m tande bagay 50 dola ameriken sa vin vini. Bon Dye pou mwen m te gentan kite Panama. Bon m pa konnen moun ki dèyè yo m pa konnen. Kisa e ki mezi yo pral pran ansanm avè yo? Mwen m te gentan kite Panama deja. Sètadi. Lè yo vini avèk bagay 50 dola sa. Sètadi ke kantite de moun ki te soti Chili ki rive Panama yo nan menm peryòd la. Paske youn nan bagay m t ap tande nan nouvèl, se ke gon kantite de moun ki rive Panama e jiskaprezan yo bloke. Eske ou menm ou panse Moun ki rive Panama yo, swa y ap depòte yo vin Chili oubyen y ap voye yo Ayiti. Kwake nou konnen, se pa sèlman Ayisyen ki pran wout la, men nou vle pale espesifikman de resòtisan Ayisyen yo. Bon, m pa konnen, m pa konnen enfòmasyon sa, men li. E yo m pa kwè, m pa kwè y ap depòte moun. M pa kwè y ap depòte moun sitou nan moman sa yo la. Ok, kounye a, etan donnen ke ou eksplike nou men kòman wout la te ye, youn nan bagay n ap di, n ap di moun yo, se ke se pa istorisite wout la ke ou vin fè pou nou. Men nou te pran, nòmalman nou te di tèt nou fòk. O mwen nou eseye gade ki eksperyans ke ou te fè o kou de wout la e ki difikilte ke ou te rankontre. Paske toujou zètil ke gen anpil ayisyen ki vle swa kite Brezil oubyen Chili pou yo ale Meksik. Ok. Kounye a nap antre nan Meksik. Lè ou fin pran wout la ou rive sou fwontyè Meksik la swa Tapachula. Kiyès ki te vin pran w? Paske m konnen gen yon kestyon komal, gen yon kestyon ou bay tèt ou nan imigrasyon. Nan de sa yo, ki kote? Ki kote ki plis segoulo, jan yo di l lan, oubyen ou kapab ale, ou plis an sirte, ou gen plis asirans nan yo de a? Si w bezwen, si w bezwen legal, si w bezwen legal nan peyi a, si w bezwen fonksyone san kè sote, ou lage kò w nan men Leta. Nan men imigrasyon? Yo pran tan, yo pran tan pou yo ba w papye pou fonksyone paske gen anpil ayisyen yo di m ki te la avan daprè sa moun ki la a di m, moun ki gentan viv sou tè a di m e gen anpil moun ki pa pran papye se sa moun ki viv sou tè a di m. Eske nan peryòd
Eske nan peryòd ou rive Meksik la ou gentan jwenn ti degaje, w ap travay? Eksplike nou. Bon kanmenm, kanmenm nou te gentan fè yon 3 semèn avan bagay, avan kowonaviris la te pran tout bagay sa yo. Nou te gentan fè yon 3 semèn kanmenm. Nou te gentan fè yon 3 semèn.

2 peyi sa yo ke n konnen ki gen anpil ayisyen men anpil ladan yo swa sa k ap vann swa ki p ap travay e sitou fòk yo peye kay fòk yo manje fòk yo voye kòb ayiti. Bon ou konnen mwen menm m pa nan tout meksik lan efini mwen fenk rive tou. Mwen pa gen anpil tan sou tè a. M ka di kòmsi nan antouraj mwen, nan antouraj mwen moun mwen wè yo, majorite ladan yo ap travay. Sa k pa p travay la mele. Nan nan ki zòn, nan ki zòn ou ye Meksik? Nan ki vil? E Tijuana mele. Ok.
Youn nan e, etan done ke e se yon sa bon, kèlke pa li li pèsonèl, men èske ou konn wè. An kantite ayisyen ke nou konnen ki ap travèse fwontyè Tijuana avèk California, eske ou okouran de metòd klandestin sa ke ayisyen yo, bon, pa sèlman ayisyen, gen kolonbyen, gen endyen ladanl tou, gen plizyè nasyon. Eske ou okouran de metòd sa? Rive Tijuana fon ti tan epi veye on lè ki pwopis pou travèse fwontyè la. Mwen m poko okouran de anyen la nan moman, paske mwen menm tou se enfòmasyon map chèche. Ou konprann, depi ayisyen rive Meksik ou konprann bagay yo, ou konprann se pa Meksik nou vini vre se se pase pou n ale Etazini, ou konprann bagay yo. Bon, an fèt, talè a ou sot evoke yon kestyon ki ekstèmeman enpòtan, se kestyon papye a. Ou konnen tout resòtisan ayisyen, nan nenpòt peyi ke ou rive, sa ki enpòtan se papye a. Dayè, se avèk li menm ke wap kapab fè rann entegrasyon posib nan sosyete a. Kwake li difisil, men pa gen baryè sosyal pa rapò avèk papye, pa gen non sèlman baryè ekonomik, yo pa mande anpil kòb pou gen papye, bagay sa yo, leta an chaje l de tout bagay. Afè papye a pou moman sa yo afè papye a m wè l pi difisil pou moman sa yo la pi difisil pou moman bon m tande gon afè fo papye k ap pale tou dèyè a fo papye moun k ap peye w ap peye pou de bon papye se fo papye yo ba ou. Mwen m plis konseye yon moun, plis konseye yon moun pito kòm si se nan men imigrasyon an ye yo baw yon papye, ou tann papye ou fini. Wi, ou vle di nou ke papye a kèlke pa li difisil men fò gen yon plan B lè w rive nan peyi a de fason aske ou kapab sibveni avèk bezwen. Men e kestyon fo papye a, kòman sa ye? Kestyon fo papye a paske m tande gen anpil ayisyen ki pran nan fo papye an. Bon bò kote pam m pa jwenn bò kote pam m pa jwenn e ka sa non men m tande y ap pale m tande y ap pale de. Ebyen ok mèsi anpil frè m. Dakò nou te kontan ansanm avèk ou. Bon anfèt n ap konprann sitiyasyon ayisyen yo e difikilte ke y ap rankontre o Meksik puiske nou konnen deja Ayisyen yo lòske yo rive nan yon peyi, non sèlman yo rankontre difikilte, baryè lengwistik, baryè sosyal ki kanpe devan yo, donk esperan ke sitiyasyon ap chanje pou yo de fason aske yo kapab reyisi. Bon, an efè, nou te trè kontan ansanm avèk ou pou n prezante w videyo sa a. Pa bliye abòne avèk chanèl la de fason aske w kapab toujou rete konekte ansanm avèk nou. Tchaw, a la pwochèn!